Bonjou bonswa tout moun se mazora pou yon lòt videyo Enben jodi a la nou konn zen an deja Zen an pa lage twò lontan Se dosye Teriel Thelus ansanm avèk Janm sot ba Ebyen mezanmi bon Janm sot ba se yon nèg plizyè moun rele m yo di m konsa bon Janm sot ba Jan mwen menm m p ap rele l Janm sot ba non m ap rele l Jan l sot ba Paske lè yon moun di Janm sot ba e kòmsi men vekse tèt mwen kòm yon nèg ki soti ba. Janm sot ba, sa di a tèt mwen ap pale, m ap di pito janl sot ba. Ebyen, janl sot ba, gen anpil moun ki konn rele m ki konn di m konsa, a Mazo apa ou pa janm fon ti pale de janl sot ba bagay sa yo, sa k pase? M di bon, mwen mwen swiv misye avèk anpil atansyon, m sou entènèt la, e m wè misye ap vire. E lap degaje li, fè foto avèk plizyè selebrite, klèb Barcelone, tout jwè, tout bagay sa yo. Epi mwen menm, gen anpil moun ki toujou, gen de rimè kap kouri, kap di konsa kèt, gen yon bagay ki kache dèyè sa. E gen menm non Olivier ki site nan sa, kòm si son, misye ap blanchi kòb pou politisyen, Olivier Martelly, lòt moun, tout bagay sa yo. Mwen mte just pa antre nan sa, epi mte okipem de lòt bagay. Men, dènye semèn sa yo, gon bagay Theriel Thelus kote misye te akize Theriel Thelus kòm gwo mantè, te gen fo snaypè, tout bagay sa se sela. Men, ou konnen Theriel Thelus vle di moun li ye a, nou tout moun konnen Theriel Thelus, ou ka kritike Theriel Thelus nenpòt jan. Men, dè kil saji de enfòmasyon, m pa konnen si tout se bon enfòmasyon, men gen de enfòmasyon misye bay ke mwen menm mwen ba yo kredi. E si gen enfòmasyon ki fos m kwè gen plis ki bon ke fos. Paske mwen m son nèg mwen swiv anpil, bon ou kwè m gen kontak Teriel tou, e li menm tou l gen kontak mwen, quand le besoin se faire sentir, nou youn ka rele lòt, bon se pa koze a sa, e m panse ke li enpòtan. E jan bagay la vin ye la, jan n te di, te gen yon bagay tandi sou entènèt la la, kote Teriel te di sa pou di konsa, l ap demaske vagabon, paske w konnen misye gen yon bagay ki rele ODV ki se Operasyon Demaske Vagabon. Epiw konnen janm sot bali menm son bat kol ye sa e di jwif nwa tout bagay sa lap moutre kel e li gen kontak nan vil la li gen kob li domi nan avyon bon mwen menm trè souvan map mande eske video sa pa gen foto chop ladan ke se de foto map gade map di eske se vre paske mta pral di ki misyon misye ki travay li fè paske. Tout kote misye prale la e pa travay lap travay, se kòmsi son nèg ki fin fon peryòd de tan lap travay li gen biznis epi kap jwi tanl tou. Bon nou konnen avèk lentènèt menm si moun nan gon gwo gwo biznis li pa oblije oblije la fizikman pou lap jere biznis lan, sa ka rive misye gen gwo biznis. Bon mpa byen konnen ki biznis misye ap jere men janm sot ba Hehehehe misye fè sa poul fè a misye son nèg ki dyòlè e li moutre w vre gen de bagay li genyen vre paske m ka konprann gen dwa genyen ladan yo ki fake men tout pa ka fake sa se sèl sa m konnen tout pa ka fake enben kijan bagay la ye la e apre tout bagay jan Sotba te di sou Teriel Thelus m kwè te gon chèk 65 mil dola ameriken e ki te soti. ki te soti kòm kwa yo te bay Theriel Thelus kòb sa, m pa chonje pou kisa non, men se te RTZ, Radio Télé Zénith, chèk la se te Rony Colin ki te siyen ladan. E mwen menm konesan bagay bank an Ayiti, fè yon chèk 65 mil dola ba yon moun pou l depoze, bon, li gen dwa ka depoze l, men kach li, li enposib. L ap difisil la an Ayiti pou fon chèk 65 mil dola ameriken ba yon moun, menm si nan tan yo te fè l la wi, pou w annik parèt pou pran 65 mil dola kach nan yon bank. Menm dizan avan sa, sa pa t ap ka fèt. Non. Y ap ba w randevou sou randevou, tout bagay sa yo. Si w depoze l, ou ka pran l pa ti kal. E menm si w fin depoze l sou kont lan, se yon bagay ou p ap ka pran tousuit. Brèf, ann ale. Antouleka, jan bagay la ye la, Theriel Thelus te twouve ke misye rive twò lwen paske, E gon kote janm sot ba e manyen madan Theriel Thelus li manyen fanmi li li demaske misye lap di misye konsa gon pakèt bagay wap di se fake li ye tout bagay sa se la tout bagay sa Ebyen jodi a la bagay la rive tribinal Theriel Thelus Lage yon foto Janmsotba kote li avèk on fi swadizan se son fi lap vire e te menm gon afè ke Theriel Thelus ret e Janmsotba ret on kote nan Canada on afè sapouto kap pale tout bagay sa yo Theriel Thelus jan misye pale a oh djòl la chofe wè. Jan misye pale a kòmsi m ta di w li demaske Janmsotba sa vle di li gen de vrè vrè enfòmasyon sou Janmsotba ke l pral mete nan lari, de enfòmasyon ki sansib ki ka fè Janmsotba repliye rive menm mande padon e se sa k te sou tab la dosye mande padon an ebyen Theriel Thelus te egzije

Choz di, choz fèt, Jan Zodba pran antèn nan a 4 è 39. Mwen menm te la. Men, gen de ekstrè m te kòmanse anrejistre, lè m wè m ap mal anrejistre, entènèt mwen te vin pa bon, m pa konn si se entènèt Jan Zodba oubyen se li mwen menm, epi m vin wè, vin gen pwoblèm. Ebyen, Jan Zodba kòmanse jantiman. E, Theriel Thelus te tèlman kwè nan tèt li, Misye ap fè pòz prèske chak 5 minit, chak 2 minit, lap di misye fòl met kravat, o wi, fòl relem avan, fòl tout bagay, kòmsi misye egzije yon pakèt bagay tèlman misye rasurel ke Janlsotba paka pa mandel padon. Ebyen mezanmi, Janlsotba Kostim el jan misye te mandel la bèl kostim nwal sou li li nan studiol epi brezol nan koul byen fre epi li kòmanse yon konvèzasyon kotel mete Teriel Thelus an dirèk sou sou opalè epi kounya la tout moun ap tande konvèzasyon an e te gon gwo gwo sispanns paske janl sot ba annik monte te gentan gen 6000 moun 10000 moun prèske 12000 moun ki gentan monte pandan misye ap pale epi nan menm kote a misye mete zèl li prè epi kounya la e Theriel Thelus m pap baw manti misye annik kòmanse an palan de janl sot ba misye kòmanse konvèzasyon an swadizan l pral mande padon vre enben misye rantre 7 fwa 77 fwa nan manman Theriel Thelus li menm rive manyen madanm ni li manyen manman Theriel Thelus e gen de yon pakèt gwo pwopo ki di ki vrèman vrèman chokan. E m pap baw manti nan moman nap pale la a Theriel Thelus pa byen ditou ditou ditou. Alò m konnen se yon nèg ki ase fò men lè w te prepare w kounya la pou nèg la fin apre tout manti ou di ke l bay sou ou, m pa pral di l li bay yo vre, m kapab di ou di ke l bay sou yo, m pa konn si se yo vre si yo fo. E pou mwen menm li te ka fo paske si misye egzije pou moun nan mande ekskiz piblik. M panse ke gèlè gen de bagay misye touche li pat dwe touche nan fanmi Teriel e se si li te menm bay rive bay adrès Teriel te resi bay adrès manman adrès yon pakèt moun e nou konnen kisa Teriel te resi reprezante nan afè enfòmasyon an Ayiti se yon nèg ki trè trè rechèche pa moun lè m di w trè rechèche a se pa pa lapolis non de moun ke l bay de enfòmasyon sansib sou yo san dout moun sa yo se de moun si yo jwenn Teriel te resi yo ka fè fen avè l. Ebyen lè w rete yon nèg tankou Tegel te di si w lage adrès li konsa sou lè rezo sosyo yon moun ke anpil moun gen pwoblèm avè l k ap chache l pou yo ta fè l mal e m p ap ba w manti sa p ap mete Tegel Telis byen sitou ou konnen nèg la p ap viv nan prizon epi pou nèg la rive yon kote l pa ka soti brèf. Ebyen misye fin joure Theriel Thelus mwen menm sa map di gen anpil moun m gade tout m gade tout kòmantè sou entènèt la dayè m se youn nan moun ki kòmante kote m lè Theriel Thelus di konsa a janm sot ba byen pran m e na wè pi devan misye fon pòs konsa m se youn nan moun ki di konsa ke toutotan zen sa pa fini m pap met dan nan dyòl mwen bon sèt yn blag ok men kounya la mwen menm. Mwen vini la a. Tout sa m sot di la se entwodiksyon. M pral devlope kounye a la. Mwen menm Mazora m pran responsablite, m ap mande ni Theriel Thelus, ni Jean Sotba, Mesye an n fè lapè. Se sa m mande. Mesye fè lapè, m pa vle bagay sa rive pi lwen. Oke, Jean Sotba, si w jije ke Theriel Thelus te fè yon bagay mal, kòman ou pran l kounye a la? Oubyen sètòp misye, ou pran l, bay vag. Theriel Thelus tou e si w twouve ke misye te fè yon bagay mal bon bagay la rive la just bay like dyòl la chofe paske jan sotba ke nou vè l ou non misye bay moun yo plezi sou entènèt la Theriel Thelus li menm wap bay enfòmasyon nou tout la nou itil sosyete a nan jan pa nou e tablo a pa twò bèl pou almanak sa kap pase la Mwen menm map preche lapè map preche linyon nan mitan nou bay bagay sa vag ou te ouvè chapit paw la Theriel Thelus fèmenl janl sot ba fè menm bagay la fèmen chapit paw la men mwen menm e gon janm wè bagay la anpil moun kap di konsa Theriel Thelus sòt anpil li pat dwe pran nan kou sa e mwen menm pap di Theriel Thelus sòt. Map di konsa Theriel Thelus manke entelijan. Paske si w se Theriel Thelus jounalis pou kite on nèg sètop ou konsa, mwen menm m pap pran nan kou sa. Mwen menm ki pa on jounalis politik. M son jounalis kiltirèl kòmsi m plis pale de kilti. Lè se politik gen kòmsi si m wè bagay la frakasan m ka parèt m ba ou ide se li. Men mwen menm m pa on jounalis politik. Paske ou konn sa w reprezante Theriel Thelus. Paske ou se yon ze ki nan yon fouchèt. Nenpòt ti sekou w ap tonbe. Gen yon pakèt moun ki rayi w. Ann pran bagay John Colem Morvan nan sa Johnson Napoléon te fè l la. Daprè ou menm, John Colem Morvan, Johnson Napoléon fè l mande ekskiz piblik la. Ou panse se sèlman Johnson Napoléon ki dèyè bagay sa? Non! Yon moun si w al met bagay sa nan tèt ou w fou. Bagay Johnson Napole avèk John Colem Morvan nan kote yo fè John Colem Morvan mete kamera devan l pou l ap mande enfòmasyon pou l ap di konsa tout sa l te di yo te fo ebyen bagay la gon pakèt men dèyè l gon pakèt moun Morvan te konn ap manyen k ap manyen jiskaprezan moun sa yo pou bokou yo kore Johnson Napoleon e yo menm bay kòb pou peye Frè avoka, frè onorè pou Johnson Napoleon fè misye mande ekskiz piblik. Paske gon bagay nou pa konprann. Map fini sou dosye Morvan nan epoum rive poum fini avèk Theriel TV sa. Gon bagay nou pa konprann. Ou wè lè ou gen pwoblèm avèk on moun, menm si se pa li menm ki bat ou depil tande on moun bat ou, li pran fòs. Depi tande yon moun mande fèw mande ekskiz li pran fòs e ou vin fè wè paske depi wap bay enfòmasyon bon si se blag wap bay ok depi wap bay enfòmasyon sou moun ou rive ou bay yon fos enfòmasyon moun nan fèw mande padon m pap baw manti ou vin fèb nan zye yon pakèt moun ou te konn ap pale sou yo deja moun nan ka toujou di sa w tap di a yon manti gade enfòmasyon gade yon bagay ou bay la yo fèw mande padon enben sa w te di a se e se si lap gen rezon devan w. M pap ba w manti, ora John Colem Morvan te gen nan sosyete a la, ora li diminye konplètman, apre misye te vin mande padon. E sa k fè lè nou se jounalis, n ap bay enfòmasyon, asire nou Chinwa yo, oubyen m pa konnen Japonè yo, e foumi yo k ap ba nou enfòmasyon, gade pou n wè si n gen yon plan B yon lòt kote nou ka verifye li. Moun k ap chache enfòmasyon pou nou an, li gen dwa pa gen sa k rele malvèzasyon lakay li pou l ba nou fos enfòmasyon. Gen dwa se nan men yon moun li pran l. Nan men moun li pran l lan, se nan yon men moun li pran l. Nan men moun li pran l lan, ensi de swit. Sa vle di, lè w pral dèyè sous enfòmasyon, w ap wè depi kote l te soti a, se yon fos enfòmasyon l te ye. Sa vle di, ti mesye jounalis yo, fòk nou trè pridan. Wi, pou m fini, sa vle di, dosye John Colin Morvan avèk Johnson Napoléon se yon bagay, te gen yon pakèt men dèyè l. Gen yon pakèt moun Johnson Napoléon, John Colin Morvan te konn ap manyen. Ebyen moun sa yo tou pwofite sponsorize yo pwofite kouri ebyen bay tout lojistik yo a Johnson Napoleon pou l te rive fè John Colem Morvan peye bouch li ebyen moun sa yo bat bravo e yo fon pakèt kòmantè yo voye moun fè kòmantè pou di konsa je w tap bat dèyè w kounye a pèsòn moun pap kwè e sesi e Johnson e Morvan. Misye pa gen menm kredi a kredi l te genyen 2 zan de sla a. Paske nou konn sa k te rele BBJ a. Haa! BBJ de John Colem Morvan e brèf ann fini avèk dosye Theriel Thelus la. Enben m te fè ti rale Morvan nan se pou m te ka vini sou Theriel Thelus. Pa bliye Theriel Thelus m kwè w gen Bon, m pa pral di w gen plis moun ki rayi w non, men ou konn moun ki renmen w yo pa konn moun ki rayi w yo. Vwala, si w pèmèt mwen e figure de style sa. Ou konn moun ki renmen w yo, men ou pa konn moun ki rayi w yo. E moun ou pa konnen ki rayi w la li pi danje. Moun nan gen dwa ap manje avè w, li bo kote w tout bagay sa. Dayè ou fè eksperyans sa yon seri de moun ki te ansanm avè w ki te rayi w. Sa vle di Morvan, e m ap pale, e Theugeltelis, fòk ou trè trè trè pridan. E m panse sa k rive la m pa kontan l rive w non, men l ap sèvi w kòm yon egzanp. Kòm ou konprann, bon, si tout fwa jan m sot ba gon sektè oubyen son detektiv li ye l ap travay pou yon seri de moun. Ou pa panse moun sa yo lè w fè lè w mande lè w egzije misye vin mande w ekskiz piblik, yo pa pral fon jan la pou yo monte yon senaryo la pou yo sètòp ou pou yo fè w parèt lèd? Ebyen se nan sa w pran la wi. Se egzakteman sa w pran la Theriel Thelus. Yo setop ou e m pap ba w manti ou manke entelijan. M pap oze di w se yon nèg sòt non ditou pa. Ou manke entelijan. E se si sa k rive w la l ap sèvi w anpil egzanp pou moun k ap rele w nan telefòn. Ou pa ka fin di yon nèg fè yon ekskiz piblik, ou ekzije yon pakèt bagay, fòk li di monsye Theriel Théris, fòl mete kòl, fòl mete kostim nwa, fòl rele w non! Rele a pa ladann. Nèg la prale telefòn li konsa oubyen kamera l, li fin fè yon video, epi l voye l ba ou oubyen l pibliye l. Osi senp. Ki bagay kounya la nèg la ap rele w pou l mete w sou spikè? Non! Nèg la ap fon ekskiz, lap annik fèl li voyel ba ou. Kounya pou nèg la rive lap antre nan manman w lap derespekte w, lap di w konsa wi, madan Theriel Thelus gad bouda Theriel Thelus sil pa plen a matyè. Non! Ou manke entelijan anpil Theriel Thelus. Lè w nan nivo sa zanmi m, fò w trè trè pridan. Wi mwen menm pa di w si misye bay manti sou ou, li fout pakèt difamasyon sou ou e fanmi w, li mete lavi fanmi w an danje, se nòmal pou w egzije l yon ekskiz piblik. Men gen de kou fò w pa pran ladan l. E m ap di w sa jodi a Theriel Thelus. Sa janm sot bafè w la, gen yon pakèt gwo men kache dèyè l ke w p ap janm konnen. E pa Janmsotba k foli vre. Ditou. Janmsotba pa gen kou sa anba men li, li pa gen kann sa nan bourèt li. Ditou pa. E m pa p ba w manti. Mwen menm mwen pa ankouraje w. Al fon tak o tak. Ditou pa. Non. Si w ka bay vag, bay vag. Bon. Konesante Gèltelis. E son ti landeng. Son apach misye ye, m pa kwè son nèg kap bay vag men konsèy pam nan lap toujou rete bay vag. Paske m panse gen plis bagay ou ka itil sosyete a ke w kòmanse fè ke wap fè ke w ka kontinye fè Theriel Thelus. Li enpòtan anpil. Men kou sa, m pap ba w manti gen yon seri de gwo nèg nan politik la la. Yon seri de senatè, yon seri de depite, ansyen byen sur. 2 ansyen minis lan se 2 gwo dirijan kou konn ap frape enben tout moun sa yo al kore Janmsotba e Janmsotba non sèlman l bon kou sa e l fè anpil kòb nan moman n ap pale la Janmsotba ap bwè yon pakèt chanpay sou tèt ou la gon pakèt gon gwo fèt k ap fèt sou tèt ou la Theriel Thelus yon gon pakèt nèg k ap selebre. Paske kou sa a, yo voye w al reflechi. E sesi, Jan sot bason non men nou yon pakèt, menm bay snaypè gon pakèt ti jèn ki mouri an Ayiti, li akize w ke ou konplis ladan yo paske se ou k konn ap di ti jèn sa yo se vòlè yo, yo pa vòlè vre. E gon bagay ki entelijan Jan sot ba fè? Misye sètop yon moun kap baw fo enfòmasyon. Se la a. M pa pral di w sòt Teriel te di, men sa se gwo gwo kou kreten. Lè w kwè bon, m pa pral pran kat figi Jean Claude ba. Lè w anafè avèk tout jan de moun sa yo. Yon moun kap vin baw enfòmasyon fòk ou konn moun nan byen. Se pa tout lè pou pran telefòn. Kounya pou menm vwa w ap pase. Sa vle di Jean Sotba tèlman fè kouw entelijan, li sètò pou li voye moun ap espyone w, ap fè w vide vant ou avan kounya pou l vin pran w nan kou sa a. M pap baw manti, mwen menm sa deranje m. Paske Theriel Thelus mwen konnen an pat dwe pran yon bagay konsa. Mwen menm sa deranje m. Mwen menm ki komedyen kap bay blag m pa ben di w kijan yo sètòp mwen. Blag wi m ap bay. Byen ke sa m fè a son imou nwa. Yon imou nwa gen de blag ou bay kap trè trè blesan. Se pa tout blag ki fè rir. Alò gen anpil blag fè rir men moun ki endekse nan blag la. Lap fache but lap fache kanmenm. E nan blag gen sak rele vrèsanblab. Map ba nou bagay egzanp trè senp. Ann di si yo akize Mazora yo di Mazora mòde yon moun. La li pa gen vrèsanblab. Paske si Mazora pa gen dan, lè yap gade endis yo yap wè Mazora paka mòde yon moun. Men yon moun ki gen dan nan bouch li. Si yon moun annik vini nan yon komisarya li vin pote plent li di men kote entèl mandem, la yap wè moun nan gen dan nan bouch li. Sa vle di, a 95 pousan 80 pousan y ap di wi. Kounye a pral gen ankèt k ap pral mennen pou yo konnen èske se entèl ki mòde moun nan vre. Se sa k rele vrèsanblab nan blag. Enben, gen yon seri de blag m ap bay ke sa k rele dwòl de koyensidans epi m tonbe daplon moun yo fache. Ebyen, gen de mwen menm k ap bay blag wi. Gen moun ki pa renmen m. Bon m pa konn si gen moun ki dèyè touye m pou blag mwen bay, sa m pa konnen l. Men m konn resevwa de gwo gwo menas nan telefòn mwen pou yon blag ke m bay. E mwen konn ap di moun nan se blag m ap bay. Ebyen Theriel Thelus pa bliye w ap bay enfòmasyon, w ap demaske vagabon. E ou wè ti nèg an Ayiti, senatè, depite, tout ansyen dirijan, minis, prezidan, ansyen prezidan, Nèg sa yo pap janm kontan pou ap bay enfòmasyon sou yo konsa. Sitou si nèg la gen dwèt long siperyè, se vòlè li ye, li nan kidnaping, li nan tout bagay, wap denonse l, m pap ba w manti, yap pase pa anba menm nan tinèl oubyen anba tè pou yo rive atenn ou. E m pap ba w manti Theriel Thélis. Ou wè frap ou pran la nan men Djanlsotba a? Sa se yon komansman. Pouki w konn sa tou, se pa mwen kap vin di w sa. E ou wè, depi w nan yon konba, ou wè yo gentan ba w kou nan tèt, yo pral pran je w, yo pral pran nen w pou yo fè l fè san, yo pral pran bouch ou, yo pral pran anba kò w jiskaske yo pran tout kò a. Ou wè la a, Theriel Thelus, fòk ou trè trè pridan avèk kou sa w pran nan men Jean Lsotba a. Paske ou wè enmi an. Lè w wè l bezwen rive sou ou, l ap itilize tout mwayen pou l detwi ou. E ou wè kou sa w pran nan men jan l sot ba a, pa al pote boure. Mwen menm mwen di w konsa bay vag. Mwen menm m ap preche linyon nan sosyete pa m nan, sosyete ayisyèn nan. Mwen m ta renmen wè tèt ansanm nan. Pou jan l sot ba kontinye fè ti djòlè l, al nan bagay Baselòn, al Doubay, al tout bagay fè chowòf. Mwen menm m pran plezi nan misye. M pa vle konnen kote l jwenn kòb la, kote l bagay, mwen m pran plezi nan miche, ou konprann. Pou mwen menm, depi miche pa touye moun, li pa dwòg dilè, e m pa konnen l, pa kidnaping, bagay sa, m pa bezwen konn kote l fè kòb li. Kit se fanm ki t ap okipe l, kit se yon politisyen k ap itilize miche pou l blanchi kòb, vi prive l, pa yon fwa pa gade m. Men si se nan yon bagay mal misye ap fè kòb la, Kama gen pou l jije l. Le syèl gen pou jije l. E pa mwen k ap jije l. Mwen menm jiska prezan se parezon m ap di misye genyen tou. Paske si l antre nan sen mèt senkant ou nan fanmi w, fò w koresponn avè l. Paske w wè, m sonje Andris Riche te di sa. Gen de moun debyen k devan w ou aji an moun debyen avè l. Men gen de lè, lè se vagabon, fò w touse ponyèt ou, fò w rale ponyèt ou pou w sèvi ak vagabon, pou w kontwole l an vagabon. Si janm sot ba rive sou an vagabon, ou oblije aji avè l an vagabon. Men pou mwen menm, m ta sipoze pran tout kontansye sa yo, mete yo nan yon poubèl epi n fini, kontinye bay moun enfòmasyon. M si ke Theriel Thelus pa bay enfòmasyon e li pa fè emisyon an. Bon, si l fè l nan fè m konnen. Sa vle di Teriel sa w wè k rive sou w la se twòkèt la. Yo pral itilize lòt moun ou byen ou wè jan l sot ba. Si te gen 10 moun dèyè do l pou l fè sa l fè jodi a la m p ap ba w manti l ap gen 20 lòt moun k ap rele l ki pral ba l enfòmasyon sou ou. Yo ka vre yo ka pa vre. Kòm yo pral kreye tou pou yo detwi w. Paske depi moun nan bezwen detwi w, l ap kreye tout bagay. Ebyen frè m, m swete w kouraj. Men m p ap ba w manti, ou fè yon gwo kou kreten. Ou pa gen dwa yon moun ap mande w ekskiz pou w nan konvèzasyon an dirèk avè l. Non. Li prepare imilyasyon pou ou. Ou twò nayif. E nayivte sa a, ou fè erè sa plizyè fwa. An imajine ou, nan afè kredibilite nou preske pèdi Morvan. Pale ti grenn sa n rete a ki se Theriel Thelus gad on kou l pran jodi a. Mwen l fè m mal. Men l ap sèvi w egzanp. Se pa la fen di mond. Bon kòm nan pòs ou a mòdi konsa ann ret tann rès yo. Pase gon pwovèb ki di konsa e bon pwovèb non panse m konn wè pitit manman mari pa janm pèdi batay. La grande question eske Theriel Thelus ap pèdi batay sa? Se ke m pa swete l kontinye tou mwen menm. Lè m di sa se jis pou fè yon ti sansasyon. Men sa k fè m di sa tou se paske m konnen Theriel Thelus se yon ti landeng li pap bay vag. Antouleka, mwen si ke gen yon konfyans total, m pa di pasyèl non, gen yon konfyans total ki chita kay Janlsotba kounya la. Se kounya misye pral radote. E pa etone w, se pa yon ide m bay misye non, pa etone w wap wè Janlsotba lap live chak apremidi kounya. Wi. Pase li pral gen moun kap ofri l studio. Li pral gen moun kap voye enfòmasyon. Nan moman nap pale la, plen enfòmasyon yap voye bay Jean Soutbal pou vin radote sou Theriel Thelus. Kit li vrè, kit li pa vrè. E ou konn sak pase la, lè moun nan bezwen de sou, lèl pran konfyans, nenpòt sa ou dil lap di wi. Wi. Ou pral tande la gen tèl moun ki te mouri, gen tèl moun ki te mouri, gen tèl moun e e e Miskaden te egzekite kòm bandi yo pral di konsa se inosan yo te ye se Theriel Thelus ki te fè tire wi fòk preparew a kou sa yo paske lè advèsè a bonw kou baw tèt li toujou pansel ka kase dyòl ou bon menm si w ta vle bay vag. Eske kounya tout moun pa pral diw lach? Paske lè map gade kòmantè yo, yo pa gen gou poul menm. Yo amè anpil. E chak kòmantè sa yo lè yo amè, li vin sisite yon revanj kay Theriel Thelus. Bagay la pa piti. Bagay la rèd anpil. Ebyen mezanmi, Teriel Thelus pa nou an, TT! Peyi difisil la, li pran yon imilyasyon jodi a nan men Janlsotba. Paske Theriel Thelus li chita sou blog Glass li. Paske lap fè djòlè depi maten. Si n al sou paj la la, nap wè chak 5 minit, chak 10 minit, li di konsa men sa l egzije. Men kòman, men kòman, men kòman, men kòman. Li menm egzije, li di misye fò l met pafen sou li. Sa vle di tèlman Theriel Thelus santi l konfòtab pou l al fè misye mande l padon. Paske se ta pou onè tou. Paske lè yon moun rete li chapante yon kantite mansonj sou ou konsa anpil moun te gentan kwè ladann anpil moun te gentan tap tire boulèt sou ou te gentan ap di konsa ah e moun sa Theriel Thelissier tèl bagay tèl bagay li ye lè menm moun sa ap vin fè ekskiz piblik ou paret gran. Men lè w fin pran konfyans sa moun sa di w lap vin fè w ekskiz, se la l sèt w pou w a wi. Epi li vini li pran telefòn nan, li rantre nan manman w, se ke m pa bezwen repete tout sa l di yo, videyo a la li a lapui. Videyo a la li a lapui e nan fen videyo sa mwen menm map lage l nap konprann li. Sa vle di bagay yo tris anpil anpil anpil anpil anpil. Theriel Thelis mon ami mon frère m konn kisa wap pran la bagay la pa gou nan bouch ou menm reseziw m konnen w son moun ki fò paske frap la pa piti pa gen moun ki tap swete nan kondisyon w ye la. Bon, byen ke m pa konnen si nèg Kanada ap kontan pase li menm yo te fè l mande padon. Men lè w wè yon nèg konsa imilye w konsa tou m panse ke misye ap bat bravo pase m pa konnen kounye a si nou byen men m konnen e gen ti kouto tire ant Morvan e e Theriel Thelus. Kè la chofe. Mwen menm m pap ba w manti Theriel Thelus ou kreten anpil. Nèg la ap fon ekskiz piblik ou pa gen anyen pou fè ke nèg la anrejistre bagay la al voyel ba ou oubyen ou egzijel pou lage sou tiktok, instagram, facebook tout bagay sa yo tout kote li te pibliye mantil te baw yo. Fè fè nèg la fè bagay la menm jan avèk Johnson Napoléon. Osi senp. Ou te wè Johnson Napoléon te nan rele misye nan telefòn metel live tout bagay sa ou gen twòp tan ou pa nan tout detay sa yo. M ap pran sa m toujou di a pou ou. Ou wè lè w se yon patwon, ou bay lòd epi w pran desizyon, epi w fini. Ou pa gen pou ap nan pran telefòn pou n ap pil konvèzasyon. Deja moun nan fwotif, ou nan pil konvèzasyon avè l nan telefòn. Pa gen tout pale sa yo. Se nayivte k mete w la a. Ou twò nayif. E sa k mete w la a jodi a la. Sa ap sèvi w leson. Antouleka, bon, mwen menm m ale. E m pa gen twòp bagay m ap di. E jan n tande l la, jan n wè l la, se konsa l ye. N ap lage videyo a nan fen an, nan kòmansman an, n ap wè l tou. Bagay yo pa piti la. E la, entènèt la pral chofe. Ce ke m pa swete. Paske mwen menm se lapè m vle. Mesye mete tèt nou ansanm. Jan sot ba kontinye fè ti djòlò. Al nan peyi vwayaje dòmi nan avyon fè otès pot bagay pou ou. Fè tout sa w konnen fè video avèk tout gran bagay yo nèt. Mwen menm m renmen sa. Paske ti challenge sa li bon. Sa pral pèmèt yon seri de ti jèn travay plis. Byen ke m pa konn ki travay jan sot ba fè. E sa pa gade m tou m pa byen konnen. Mwen m jis ap pran plezi m. Paske mesye sa yo mèt tande tout bagay, gon pakèt moun ki nan detrès, ki gen strès kap ravaje yo, yo distrè moun yo. Èske ou konprann? Gon pakèt moun kap di Janlsotba se vòlè se bagay sa yo. Gen ki egri, men kounya la, si se vre just vin a prèv. M pa konnen kote l jwenn kòb la, sa pa gade m tou. Men si se nan vòlè l ye, si se kòb l ap blanchi, oubyen pou tèl moun, vin a prèv la. Depi w vin a prèv la epi se tou. Men si w ap plede di l 18 dat ou pa ka vin a prèv la. Non! Menm jan avèk Theriel Thelys lè l ban w enfòmasyon, gen de lè vin a prèv la. Li vini l di w vwala vwala men kote enfòmasyon, men prèv, men tout bagay. Vwala. Bon, se te sa wi. M pa gen twòp bagay m ap di, se te sa paske m kwè l te enpòtan e se youn nan bagay ki fè m pale de Jean-Saulba. Se pou yon nèg m te. Alò m pa t gen anyen avè l non, men m te twouve ke l pa t twò nesesè pou m ta. Sa m ta pral di? M ta pral di Jean Saulba s on nèg ki milyonè, sesi la, tout bagay sa, se sa ke, yon bagay ke nou wè deja. Si gen yon mistè ke nou pa konprann, te gen dwa toujou vini n esplike l la. Menm jan m sot fè la, tout bagay sa, gen moun ki just wè zen an, men yo pa t gade, yo pa t konn kòman bagay la te ye, An avan sa, yo pa t konnen detay yo, paske pa tout moun ki branche rezo tout tan, gen de detay nou pa konnen, gen de detay nou nou konnen, se Mazora k pou vin ba nou l. Ebyen, mèsi tout moun babay a la pwochèn pou yon lòt videyo, se te yon plezi, jodi a sijè a l pa lòt bagay, se te sa k te rive Theriel Thelus ansanm avèk, jan m sot ba, m sot ba nou ti detay men kòman, men kòman bagay la te kòmanse, men kòman l fini, epi.